Se peyizan yo. Dezyèmman, se dyaspora yo, pa nenpòt dyaspora. Twazyèmman, se jenès la. Pa nenpòt jenès tcha w ap mete a men se jèn konsyan e konbatif la. Nan konba a. N ap raple w, Senatè Tinèp Dèlpe fè tout vil ap.
Pwone konferans nasyonal sa. Sa wap pale a li mouri li pa fèt selon ou menm kiyès ou wè ki mye plase nou yo mande w kò ki pou ta mande konfyans la selon ou. Yo epa yon grenn moun frè. Bagay la la deja, se tout moun yo, e sa fèm diw gen 3 antite, ou bay 3 antitem nan vag tou wi, e paske premye gwo goumen an fèt avèk peyizan yo e dyaspora yo kò yo e peyizan yo, se bagay kanal kanal wanament lan, se premye goumen ki fèt la wi. Men fòw konprann, kòm si kanal la ki arive rive lan dimansyon sa, se paske gen yon moun ki te pran la chay la. Eey peyizan yo, peyizan yo.
Men pou kisa pa bò isi, nou menm kòm si nou pa admèt avèk sa Ariel ap fè a, paske pou anpil ayisyen, bon pou tout ayisyen. Peyizan yo flanke Ariel a tout vagabon yo deyò anndan kanal la lè sa m te la, yo te anvò, yo te vin avèk 2 topograf ke yo di ki 2 teknisyen, 2 gran teknisyen, nou pa gen pwoblèm avè yo si yo gran teknisyen, men difèt yo avèk Ariel, Mank d'etik fè yo choute yo. M pa tap gen pwoblèm ak Guy Philippe, Guy Philippe, e mank d'etik kap fè m choute Guy Philippe tou. Ebyen pou moun wanament komsi yo te. E pa wanament selman, wanament komanse men tout peyizan yo tout moun. Fò w konnen kanèl la se wanament li ye. Wi yon premye, yon premye goumen. Ebyen ok yo pat asepte Ariel Henry men poukisa pa bo isi epi nou menm nou paka reste nan primati. Le peyi
son sòk ke li ye. Bagay ki pral fè panse a. Se konsyans, se sa Gandhi di revolisyon konsyans. Revolisyon konsyans lan, se yon travay ki pral fèt nan zonkòlòs bwa tèt, e zonkòlòs bwa tèt pral fè tout kò fè travay la. Sètadi, dwe gen ideyoloji avan, li dwe gen konsyans avan, apre konsyans e panse, n ap fè tout bagay la, m di 3 antite ki ladan l, m reprann l ankò. Ou te mande m yon grenn moun, m ba w 3 antite. Sètadi, m pa konn si ap gen 3 grenn moun oubyen yon.

Yo te pale de l'ideologie aussi bien que l'etik. Moun ki tap fè sa pat janm gen ideologie, yo pat gen yetik, yo menm pale, pat janm gen peyizan ladan l non. Pat janm gen jenès ladan l non, pat janm gen dyaspora ladan l non. Daprè sa w fè m konprann, se 2 moun ki tap chèche antre pye yo? E wi, gen 2 prensip wi nèg yo gen la. Se kite mele dada m lòske w sou pouvwa, wete pou yo ban m met pa m lòske w deyò pouvwa. E? E kite mele ladanm, sa vle di menm lè m lan pouvwa, kèlkeswa sa k ap fèt sa pa regade m, kite mele ladanm. Lè m deyò pouvwa m di wete pye m ban m met, wete pye w ban m met pa m, lè m vin antre m aplike kite mele ladanm nan. Ebyen, dapre sa w fè m konprann la, se yon peyi ki p ap janm soti nan sa l ye? Nan l ap soti monchè!
Non, paske pa janm gen yon moun ki chwazi byen. Lè w bezwen yon moun, menm bezwen yon lide, bezwen yon etik, bezwen yon ideyoloji, ou bezwen yon grenn moun frè, se pa li menm ladan l. Ou menm ou gen yon, menm gen de sektè ki kòmanse fè travay la, ou menm ou yon grenn moun. Si e te gen, ou yon grenn moun. Desalin te yon, te plis ke yon moun. Desalin te yon ide, Desalin te yon refleksyon, Desalin te yon prensip, Desalin ne pa sèlman un corps.